prive ou ap manifeste ou brile lopital ou ap manifeste ou brile anbilans ou ap manifeste ou brile mache piblik. Frèm yo. Nan kòmansman videyo a mwen te pataje avèk nou yon manifestasyon ki te genyen an Frans. Eske w byen gade kijan tonton blan an manifeste? Kite m fon ti pale avèk ou ou menm militan politik, ou menm yo bay mil goud, ou menm yo peye 500 goud. Anbilans sa ou brile a, eske w konnen se anbilans sa ou tap bezwen pou te transpòte w lopital? Anbilans sa ou brile a, eske ou te konnen se anbilans sa ki te po, ki dwe pote manman ou lè l pral akouche, li pa ka fè kouch nòmal, li bezwen rive lopital la. Anbilans sa, eske ou pa konnen se frè w la ki pran bal. Ou bezwen yon anbilans pou transpòte lopital la. Lopital sa ou brele a, eske ou pa konnen se la ou pral konsilte? Mache sa ou brele a. Leta oubyen gouvèneman an pral konstri mache a. Ebyen se kòb taks ou. Lekòl gouvènman te gen pou te konstri. Li pral konstwi mache ou te brile ya avek kob lekol la. Machin la polis ou chwazi brile ya leta pral ranfose plis machin se kob ou anko pral achte machin la polis la. Ou okipe yon Andre Michel ou byen yon pati politik yon ti goup politik ki baw mil goud. Yon ti gwoup politik ki mete w dèyè, ki mete w devan pou al kraze peyi a, al brile peyi a. Ou reve yon lòt Ayiti, mwen m reve yon lòt Ayiti. M ap kriye anba kidnapin, m ap kriye anba bandi, w ap brile machin lapolis. Map kriye map rele Fanmi ap kriye paske grangou a rèd Wap brile mache piblik Zanmim ou met ayiti ajenou Se pa prezidan jovenel ki met ayiti ajenou Se pa prezidan preval ki met ayiti ajenou Desalin te bannou yon bon ayiti Men ou menm militan politik visye grangou Ou met Ayiti ajenou. Blan bay opozisyon an ou bay i bay pouvra a yon lajan pou kraze peyi a, ebyen li sèvi avèk ou ankò. Blan sèvi avèk ou ankò pou kraze Ayiti. Ou ap di m se Jovenel ki pa bon? Se Jovenel ki premye prezidan Ayiti? Apre konbyen tan libète? Kisa n fè? Zanmi m, èske w te tande yon deklarasyon André Michel te fè? André Michel di tan pou Jovenel ta prezidan, oubyen tan pou yo ta bay Jovenel prezidan jan sa ye la a, fòk peyi a ta redui an sann. Moun ki konn politik. Andre Michel di fòk peyi a ta redwi an sann tankou Jovenel ta prezidan. Eske w konprann nan 4 an nan 4 an manda Jovenel la kòman Ayiti redwi? Ou pa konprann sa paske ap ba w mil goud. Ou pap konprann sa paske ap ba w diri. Ou pap konprann sa. Kite m di w byen. André Michel al konstwi an Repiblik Dominikèn.
Mesye ke ki mete nou devan pou n al fè manifestasyon, pitit yo pap viv an Ayiti. Men pou revolisyon an.
Lè Leclè rive Okap li di Kristòf pou l ba l vil la nan 24 jou. Kristòf di misye tonnè kraze m. Sèl jan pou m ba w vil la fò m redui vil la an sann. E menm sou sann yo m ap konbat ou. Sa vle di kisa? Ou konn sa k pase? Sèl jan pou yo ta mete Jovenel prezidan ann Ayiti, se lè nou ta fin redui peyi a an sann e sou sann nan n ap konbat li. Yo fè sesi, yo pral nan manifestasyon, yo pral kraze brize. Konbyen senatè ki te bati yon lopital, konbyen senatè ki te, gade, ki te konstwi yon mache piblik? Kite m di w byen, nan bon, nan bon sans ou menm, avèk senatè visye sa yo, avèk politik visye sa yo, depite visye sa yo a ki gen la a, ou panse Ayiti ap janm ka gen yon lòt bon konstitisyon ki pa nan avantaj yo? Ou panse Ayiti ap janm ka fon pa si l pa nan avantaj yo? Zanmi m, an n sispann tande, Ayiti soufri twòp. Lè Ayiti soufri se mwen se ou k soufri. Blan an ap imilye nou. Blan an pa gade nou pou anyen. Ann sispann tande, ann sispann kraze byen leta, ann manifesta, ann manifeste pasifikman. Ann manifeste san n pa kraze byen leta, ann manifeste san n pa kraze byen prive. An nou di, anba manifestasyon k ap kraze byen leta, anba manifestasyon k ap kraze byen prive, aba manifestasyon ki pa vle wè m, ki pa vle wè w. Mèsi bokou.